Gon, pi gwo arè a li fèl se yon bagay yon ti pe aza ou de. Son otogòl li t ap jwe. Wi, vwala, se sa.
E balon an lòb la, epi l al chèche nan 90 lan. Men apre sa, ki lòt. Li ke bon penalti.
Li ke bon penalti.
Gen yon aksyon Vini, pye goch. Ki manke, ki manke pwisans. Ke l jwenn.
Gen yon aksyon l fè sou Martinelli lè dezyèm mitan an fèk lage. Epi tou, menm, menm, menm, menm.

Dabò avèk yon grand ekip. Nòvèj pa fè òldò, okontrè Brezil rejwe Carlo Andeloa di son son benediksyon. E kisa ou panse ki pase Ancelotti nan match foutbòl sa jodi a? E antrenè a te anonse lap vin boule. Bon, m panse ke Ancelotti, dabò son ekip ki, premye bagay ke m pa dakò avèk Ancelotti nan match sa,

nan yon match konsa, m pa kwè match se yon vye match lan, a vre di. Sitou premye mitan. Premye mitan. Men, mwen panse ke li te kapab fè yon lòt kou, li te kapab fè yon lòt kalkil. E, lòt bagay ki gen kon nan ekip misye a, e, pou ki sa ekip la, menm ke w ta kapab di Brezil ap jwe an kont, pou ki sa Brezil pa janm kapab, de faz de je, pa moman, pran inisyativ pou l kapab pouse ekip Nòvejyèn nan devan kan l? Sa se nan strateji, nan plan datak. Kounye la, se jan misye mete ekip la kanpe a. Se plan match la. Son moun kounye la, on moun ka di ke premye mitan, tout sa m di la yo, si n ta pale an tèm de pwen, an tèm de gros okazyon, Brezil jwenn plis. Sa vle di ke se pa plan an swa yon moun ka di ki defayan. Si yon moun di sa, mwen ap eseye konprann li, e petèt ke mwen menm m ka di l tou. Kounye a menm kote ke m panse ke Angelo se twonpe l, e pou mwen Angelo si pa reyajiste l, se lè ke antrenè Nòvejyen an, misye li menm, misye pa reyajiste l non, pou m di, paske li pa chanje sistèm non. Men li bay tèt li plis kontwòl. Se lè misye bay ekip li a yon aliyaj de Elaborasyon e vitès sou lè kote. Lè l mete chèl de oub avèk bob la. Mwen panse se kle match la sa. Se kle match la. Mwen panse ke Ancelotti pa reyaji a sa. Paske ou konn sa sa fè?
Brezil ap defann 4-4-2, li pral mande pou nèg k ap jwe demi dèl yo. Paske pa moman Martinelli se anndan l sòti. Lè Brezil gen balon se anndan l ye pou l sòti. Mwen kwè ke sa te pran di tan pou moun ki gen pou sòti deyò sòti. Lòt kote ankò, sa ale sa la m panse Ancelotti pirate match la, notamman dezyèm mitan an. Ancelotti pa reyajiste ekip la taktikman. Pou mwen, chanjman Ancelotti yo pa fè ekip brezilyèn nan ni pi bon nan tranzisyon, ou te ka di Brezil kontinye jwe tranzisyon, kounye a la ou mete de vrè jwè de kont, li pa fè Brezil pi bon nan inisyativ, ou ta ka di ke chanjman sa pral fè Brezil kounye a la gen posesyon balon an, kounye a lè ke Chwa yo pa ni ede w lè w pa gen balon an. Lè w gen balon an, ou pa kapab fè kont yo. Ou pa kapab pran jwèt la. Ou pa kapab mete. A votre compte. A votre compte, evidaman. Pou mwen ke Brezil Bèlj 2018, tout ane avan yo, nou di ke se kalite travay antrenè yo, chanjman antrenè yo, paske Brezil konn nan match. Si mwen tire Almay la. Pèt ke la frans. Kroasi a menm te gete plen okasyon. Brezil nan match. Menm match a Oland te pise Brezil nan match. Kroasi a se nan tout pwolongasyon. Dezyèm mitan Brezil devan Bèljik, Brezil nan match. Men jodi a, Brezil nan match. Jiska la lè de je. Apre sa la ekip la kraze. Ekip la kraze. E pou mwen, youn nan kote depi map swiv Ancelotti sanble. pran presyon nan sa la près, nan piblik ap di, mwen twouve ke Ancelotti nan dosye Neymar, m pa di ke Neymar, m pa pale Neymar ki vle vini Brezil, lwen de la, m pa tap di yon gason pale konsa.
Ditou pa, ditou pa. Men mwen twouve ke nan demach ke misye te ye avan koup di mond lan, de lè l fè lis la jiska mat jodi a, mwen santi son Ancelotti ki fè de konsesyon kont volonte l. Wè depi yon tèlè nan sa, monchè, e pa ide pou la, e pa ide, e chèk, ou pran chèk la kanmenm pandan ke ou fè dè konsesyon alavni w te kapab fè. Toutafè. E Kevens, kisa ki eksplike Brezil osi kraze nan dezyèm mitan? Ou panse se yon ekip ki akou fizikman? Paske tout sa n ap di yo la, pi bèl aksyon Brezil yo se an premyè peryòd, men gon kote, nou gen enpresyon Nòvèj te lekòl an dezyèm mitan tèlman se te fasil e menm nan dyèl yo, menm chase, Brezil yo pat ka chase balon ankò. Ou konnen e sa m konn di l pou ti ekip, li pou gwo ekip tou. Mwen se mantalite an di. Kesyon gen yon match, li pa sèlman an di lè n vin sou teren an. Gen mantalite ki presede match la. E nan mantalite k presede match la, antouka rezilta final la pral konfime sa. Si yon moun te di l avan l se t ap ipotèz, rezilta final la pral konfime l. nan mantalite ekip Nòvejyèn nan li menm te antre yon pi bon mantalite pou yo te genyen match la. E dayè sa pap vin sou tab la, yo fon yo Brezil poko janm bat yo nan konpetisyon ofisyèl, sa vle di sa vin sou tab la. Non, se pa nan konpetisyon ofisyèl Se sèlman nan non. tout Match istwa, nul, nan match tout istwa, amikal, wi.
Brezil pa Sa janm vle di genyen. sa vin sou tab la, Sa fè Brezil pa senk. janm genyen yo, Sa sa fè fè 5. 5.
Twa Brezil viktwa, pa de janm nul. genyen yo. E lè yon ekip li menm ap antre a sa, jis gade nan mantalite, anndan konpetisyon sa, Brezil genyen, antouka avan match jodi a, ki pral chite dayè, Brezil te genyen 53 pousan balon an, nan konpetisyon, nan match yo jwe. Anndan match sa, Brezil anba 40 pousan. Ou wè la a, pèsòn p ap vin di m s on kesyon de, ok, de konsesyon n fè pa moman.

Se poko w menm gen balon. Kiyès ki te dikte match sa a? Non se Nòvèj.
E kiyès ki te dikte l la l pa Brezil? Se Nòvèj. A on moman done si w pa konn 2 ekip yo parèt sou sa w konn tande kòm istwa sou Brezil wa konn a koulè yo t ap jwe ou t ap di se ekip Brezil la ki t ap jwe an wouj byen si paske gon moman nan dezyèm mitan pandan n ap fè narasyon n ap di l menm 75 pou san balon pou Nòvejyen yo. E menm apre premye gòl, e sa ki di a, la m ap pale de kesyon mantalite a, menm apre premye gòl Nòvèj fè a, e pa wè ekip nòvejyèn ki rekile pou n ta di bon la a, yo 1 zero sou Brezil.
Nòvèj kwè nan match sa l pi fò, li kwè l fò vre. Men se klè yo antre nan sa a ak tèt yo.
Nou te ka di bon enze yo sou Brezil gen yo rekile epi Brezil li menm. Nou pa menm nan sa. Jiskaske gen fot fistrasyon. Neyma ap fè fot sou Odegard. Mwen menm echèk Brezil la ou te poze m kesyon sa k eksplike sa a. Nou te pale de chanjman yo. Chanjman ke Nòvèj pral fè a la mitan yo, paske gon bagay nou ka wè nan chanjman sa tou. Si an premyè mitan, pi fò atak ekip nòvejyèn nan t ap pase agoch avèk ti nou sa, an dezyèm mitan li chanje. Pi fò atak yo se Oscar Bob. Chèl Dewout la pote yon lòt bagay. Non, Chèl Dewout la pote yon lòt bagay, li plis ale dirèk. Dayè sant Ki ap mennen gòl e sou gòch el Deoub la l sòti. Flè de gòl yo a goch yo sòti. Men kounye a. Men sou premye gòl la mesye Brezil an plas wi mesye. Non men m pa konprann sa. Non men li an plas Bertinie men nan moman an nan moman an yo balote yo anpil. Nou gen rezon nou gen rezon.
Se pa kesyon de an plas.
Non. Men eske ou gentan òganize, eske ou gentan enstale ou? Nou nou nou gen rezon. Tout a fè. Menm e lò wè li nan mitan 4 moun nan. Se paske jisteman yo te destriktire. Tout a fè. E echèk Brezil lan nan konpetisyon sa son echèk kolektif. Li kòmanse pa Ancelotti ki pa vle pran responsablite l. E te gon bagay m te konn renmen di sou misye, li desi m. M te konn ap di l 3, 4 mwa avan koup di mond lan. M di si ka gon moun. Si ka gon antrenè ki ka pèmèt li pa rele yon jwè, m ap pale nan ka Neymar la, byen ke jodi a mwen menm m pa lan Neymar pou eliminasyon Brezil la, si gon antrenè ki te ka pèmèt sa a, se Ancelotti, se pa Diniz, se pa Junior Dorival. Donk echèk la kòmanse avèk Ancelotti paske Vini l lan tou, Bertinie te poze m kesyon sa a avan match, Vini Ancelotti a, kòm Brezil li menm rete sou yon seri eliminasyon kont seleksyon ewopeyèn, Eske Ancelotti nan kesyon taktik la pa tap chanje l? Si n pran tout ekip ki mete Brezil deyò apre 2002, La Frans an 2006, La Oland an 2010, Lalmay an 2014, Beljik an 2018, Kowasi an 2022, ekip Nòvejyèn nan se ekip ki gen mwens talan. E se yo k mete Brezil deyò. Pandan nou ka di sou ban. Mwens talan endividyèl men sipèb ekip. Non m bòkò nan ekip la. Wi men menm kon Kowasi 2022. Son ekip fini sant.
Nòvèj te gen mitan teren an.
Non, James, pa konfonn yon ekip k ap fini avèk yon ekip ki manke talan. Enben sa m di w wi. Sa e diferans lan wi.
Paske Nòvèj genyen match la malgre tout sa nou di yo. Son gwo talan ofansif yo genyen ki fè diferans lan.
Alan di w vni menm la. Non, non, non, non.
Ou konprann?
An tèm de diferans.
Yon ekspresyon kolektif nan do Alan nan son bagay. Wi. Epi son ekip non.
Lè yon antrenè ou menm avèk tout taktik. Fò konkli pou nou. Wi m pral fini.
Ou menm pandan yon match konsa ou pa janm bay ton se paw k gen tempo match la epi w a 34 pou 100 balon non Ancelotti echwe. Non se pi vye se pi vye. Pepe, se vre nou pa ka mete defèt la Neymar men eske ekip eske monte Neymar pa dezekilibre e Brezil tou paske lè Neymar moute a Brezil pat janm ap dikte jwèt la vle di ou deja gen Vini ou pap twò mandel pou lal nan chase balon nan kouri dèyè moun epi ou vin gen yon Neymar li menm ki pap menm fè pressing nan sou egem avèk Ajer eske moute lè w genyen 2 moun fas a dimansyon ekip Nòvèj sa sou le plan kolektif eskel pa dezekilibre ekip Brezil la ki vin fè ke Nòvèj gen tout bayo pou li nèt. Son, son gwo dezòd bay sa. Ou imajine ou Neymar se 9 la l jwe. Alò, bagay sa, m wè ke nou eseye jwenn yon eksplikasyon, yon ba, yon lojik, paske l pap ka fè anyen kòm defans. Men, avèk ki enèji l pral kouri pou l ale, pou l al fè gòl la a? Ankont, an kontr ou byen menm si se yon atak plase tou sa vle di ke m ta renmen retounen sou jan ekip nou di ekip brezil la tap jwe a mwen menm depi match la komanse mwen wè se kounya avèk vinicius ki pwent

kite Ryan Ryan Ryan.
Ebyen gon moman l ap sou ling nan, gon moman l ap nan demi espas la ant lateral goch Men- lan e aryè santral la. Se yon bagay klasik li ye. Epi yo me e Ancelotti mete yon elye de metye, se sa Vinicius ye. Menm jan avèk e de fòmasyon, Wè. menm jan avèk Mbappé. An 2018 li te a dwat, apre sa l vin jwe a goch. Li pot ko janm al nan aks atak la. Bon, sa a bon, nou gen dwa, chak moun kapab rete sou pozisyon yo nan sa a, men an nou kontinye anndan ekip Brezil lan, kisa dram sa a kote l sòti? Yon dram wi.

On fo vox populi, paske m di on fo, paske se pa, se pa tout pèp du mond antye, an Ewòp, isi, an, ki di Guimaraes se gran jwè. Non Guimaraes la l pli koni ke pa Danilo, se Danilo Santos? Danilo Santos. Danilo Santos, li pli koni ke pa Danilo Santos, mwen kote, nan ki foutbòl serye pou moun pran e pye, pye m wè Guimaraes genyen an, avèk pye ti bway sa a? Men, men, men apre Pepe, yo te ka jwe ansanm. Pa egzanp, jodi a, lè yo pèdi Paqueta, Yo te ka jis mete Danilo nan plas li, ekip la tap kenbe menm structure ke li te gen avan. Wi, ou tap plede mande sa, ou tap plede mande sa, ou gen tout afè rezon. Sa fè mwen pa konprann Pepe.
Mwen mse Ederson tap mete. Se vre li pa moute.
Li vin moute la pre, men men. Mwen mwen panse, malgre Norvèj te gen kontwòl match la, se li ki te bay match la tempo, men nan sa Brezil, se sa mwen tap pral di, nan sa Brezil tap fè a, yo te reyisi l byen. Paske Pepe sonje kantite fwa nèg yo jwenn de kontratak, paske nou pale de sa Nayland retire yo, men lè Kounya pa bay Vinicius pas la pa egzanp. Tout sa yo se te de balon de kont, sa vle di nan plan. Kont 2 kont 2. Wi, nan plan de match Brezil la, Brezil te ladan. Mwen panse ke gon moman tou Brezil kite chans li pase nan match la tou.

vin mete kontwòl, pa egzanp ti bòb, ti bòb, li pa sèlman pote ofansivman, gade yon seri de repli l ap fè,
la l ap fè de repli ki trèz enpòtan, e Chalderoup fè menm bagay la. An revanch, Ancelotti dezekilibre ekip pa l la nèt.
Pase banm di w Pepe, li dezekilibre l Pepe,
li dezekilibre l nan moman, li pèdi nan match la.

Non, m dakò. Bonè kont Japon an. Non, mwen pa dakò non. Ou konn poukisa m pa dakò? Lè l te mete Endrik premye fwa, yo t ap mennen sou li. Kareman. Ou t ap kouri dèyè yon skò. Ou pa konprann? Ou t ap kouri dèyè skò.
Kounya l ap fè yon travay anraje wi.
Anraje! Men, men kounya. Epi Brésil pa gen balon an. Men, men sa m ap esplike.
Nan tranzisyon rapid n ap pale a, kounya Precieux alafwa nan pèmèt Brésil fè yon seri de rekiperasyon ot Epi li retounen anpil nan mitan teren an vin ede. Premye bagay li retire l, Endrick pa fè sa. Ou ta di ke Endrick ta ka pote ofansivman, li jwe nan aksyon yo, li jwe maladrès, li pa jere yo byen. Li vin retire Ryan ki te trè bon nan sa tou. E moun li mete yo, lè li vin fè Endrick pase sou kou a dwat la, Endrick pa janm pote nan sa. E menm Neymar, nou di l te a dwat, Men men lèl fèk monte a nou pa wèl vin jennen vini Wi men
okomansman li vin monte sou pyel la Wi men odebi wi aprè sa li vin retrouvel men li vin monte sou pyel la tout sa vle di kelke pa misye kreye yon dezekilib menm lèl retire Bruno Guimaraes la ki patap byen jwe menm pa dakò tou non Lèl ap mete Ederson nan li te ka retire Casemiro ki te gentan jwe yon pakèt foutbòl, fè Ederson vin devan defans lan, paske se jwèt li, menm Gibouno Gimaes fè tire l nan match la, men dènye aksyon Casemiro jwenn nan, li te ka gen bokou plis de lisidye, paske li se plis yon ofansif, petèt ke li te ka gen yon pi bon lisidite. Mwen panse ke Ancelotti nan chanjman yo, li pa fè chanjman an fonksyon de match, Sa fè sòt de reyalite match la. M gen enpresyon misye fin ap fè chanjman yo, bon m mete entèl, m mete entèl, li pèdi metriz.
E pou mwen se se youn nan kote Brezil pèdi match la. Youn nan bagay ke m twouve ke Ancelotti pa pote, e m panse sa, anplis ke m ap pale de jeni taktik, stratejik, se la konfyans. Se kalite mantal. Paske Brezil m panse ke Brezil fèb tou. Brezil a jenou mantalman. Sou ekip ki tèlman pèdi nan koup du dènye ane sa yo. Yo vin pè. Mwen panse Brezil te bezwen yon diskou. Menm lè ekip la nan sitiyasyon difisil. Bon, Lajantin gen siksè. M pa pral konpare Lajantin non. Ki gen siksè. Pale Lajantin gen yon moman mantalman li te a jenou. Wi. Mwen panse ke m pa twouve ke Ancelotti fè ekip sa a. pase 2018 la dèyèl, 2022 a dèyèl, mpa santi ke. M kwè ekip la pètibe nan Baye Leverkusen. Ekip la nan dwomatism. Pase tout sa, pase tout nap di ke Nòvèj gen balon an se vre, men aksyon danjrez yo se yo k genyen l. Sa vle di poukisa gon moman ou santi misye vin genyen yon ijans pou l ap mete jwè ofansif, mete jwè ofansif, alòske w nan estrikti match ou. Non men, kote m panse l rate a, pandan kote m panse l rate a, dezyèm mitan se Nòvèj, pou ki sa l dezekilibre ekip la eta sa. Ou nan match ou.
M pale nan endividyalite yo, paske nou pale anpil koze. Jid, kòman w konprann Vinicius, mèt rara l, li an konfyans, n ap pale de yon moun ki fè 4 gòl, 2 gòl fas a Lekòs, epi, Penalty nan match li pran penalty l epi l lonje l bay Bruno Guimaraes. Si Bruno Guimaraes te reyisi penalty a petèt nou te ka gon lòt match tou. Non, si Brezil ouvè skò la, avèk kalite tranzisyon Brezil t ap fè nan match la, Brezil te nan bòl grès li. Kòman w konprann koze Bruno Guimaraes choute penalty l rate l epi vini li menm sou teren? Kòman w konprann bagay sa yo Jude? Ilèvrè, lè w ap pale de koup dimond, non Vinicius lan ou pa ka mete l wo. men se kanmenm yon jwè ki abitye avèk gran randevou, ki ranpòte Lig dè Chanpyon e ki konnen gran defi. Jodi an la, son Vinicius ki pase a 2 dwa pou l te Balon dò. Donk se on jwè e ki nan diskisyon kòm jwè ki pi bon, si w ap fè yon top 5 jwè ki pi bon nan mond lan, a lè aktyèl, gen dwa gen moun an fonksyon de de chwa pa l pa chwazi a mete l men gen moun ki kapab chwazi mete l tou. Ou sou yon tèren, w ap jwe yon konpetisyon ki tan make 4 gòl. Ou nan batay pou meyè bitè. Ou nan batay pou meyè bitè.
Ou fini premye tou an gen moun ki nan deba malgre Messi ki tan fè 6 gòl, gen moun ki menm di ou menm ou te kapab meyè jwè premye tou an. Epi ou rive nan. E pa yon vye pawòl, e pa yon vye pawòl, e pa yon vye pawòl. Se sa. Epi ou rive fas avèk Nòvèj. Gen yon penalite, se vre se Vini, mwen menm kote m plis reproche Vini, se paske se li menm mwen wè ki pran balon an, ki lonje l bay Bruno Guimaraes. Men Bruno tou prè l tou wi. Se pa kòm si l pran balon an, al pote l lwen non. Li pa gen pou l bay li. Èske se pa balon l, èske se pa balon an Bruno Guimaraes vin pran nan men l. Kite, kite Jude fini.
Kèlkeswa kote l te ye sou tèren an, mwen rele Vinicius, Ou konprann? Kèlkeswa kote e Bruno te ye sou tèren an, ou rele Vinicius. E ou se meyè jwè brezilyen jodi an la. E k ap jwe foutbòl. Non men sa w ap pale l te ka meyè jwè premye tou koup di mond lan. Nèg la an konfyans.
Donk ou rive fas avèk Nòvèj, on ekip depi nan kòmansman match la ki montre w li menm li vin genyen match li, epi ou jwenn on okazyon pou make premye gòl match la sa ki pral mete ekip Nòvejyèn nan nan kalkil epi ou pran balon an ou kite l pou yon lòt jwè e malerezman penalite a li menm li rate donk lojikman tout responsabilite yo yo pa antyèman sou Bruno Guimaraes men plito Vinicius Non Bruno Guimaraes ki gen nap pale de nap pale de yon moun ki meyè pa dezyèm meyè pasè desizif ou rate li gen responsabilite men lidè lidè a men pi gwo chay la li tonbe sou Vinicius paske Messi pap sou yon tèren Cristiano Ronaldo pap sou yon tèren pou yon penal prank menn ke l te rate yon kantite penal deja pou l pran l pou li lonje l bay swa Bruno Fernandes ki se yon ekselan tirè tou non m ap pale w de ekip Pòtigal la avèk
se moun ki konn choute tou men m panse gon ti bemòl pou n met nan sa men m anvi tande Ancelotti sou sa Paske Ancelotti se nèg ki trè trè regadan lè l dezinye tirè l pou choute penalti. Sonje yon match Endrick, Endrick pa vini non, se te kont Lakwasi, Endrick pran penalti pou l al choute, yo moutre w Ancelotti k ap ensiste, k ap di l bay Igor balon an, bay balon an.
Men sa a s on ti jwè. Tande, tande, tande, tande, tande, tande. Kounye a, si l dezinye Bruno Guimaraes pou Bruno Guimaraes choute penalty a. Depi w vini bon li paka di anyen non. Men kounya, men tande, tande, tande, kounya, kounya, eske nou ka repwoche lòt la, si en, e sa fè m di m ta renmen tande Ancelotti sou sa, si se Bruno Guimaraes yo dezinye pou choute penalty a, e nou wè boul la nan men Vini, men se pa kòm si boul la nan men Vini epi l soti deyò kare a l al chache yon moun pou l bay balon. Bruno Guimaraes tou pre l la. San dout son balon misye vin reklame tou. Men tande Bètini, si kotch la ki chèf ekip la di se entèl ki pou... Paske an gade si chèf la... An gou respèl pa gen pou lide a. Bon, pa gen problem.
Si yon chèl ou ti ta vin pou balon nan moun... Men nou ka analize l konsa tou, nou ka analize l ke gon gon gon gon. Nou ka analize l konsa tou. Lè an chèl ou ti te nan real, kouman pou Cristiano Ronaldo ta pran penalty pou l ta vin di bay Modric. Non, non.
Vinicius son lide ekip. ki ap jwe byen, li genyen responsabilite l, jodi a menm si l te rate, se tou nòmal m t ap di avèk li, men se yon lidè k konprann si, ou pa ka vin choute penalti bay Bruno Guimaraes vin choute. Nan egzanp sa nou la dwa gon bemòl, Vinicius se pa yon ekselan tirè de penalti, sa vle di sa ladann nan, talè talè, men sa fò n mete l tou, sa vle di lè nou pran egzanp Messi, nou pran Cristiano, la ou pale de ekselan tirè de penalti, ke Vinicius pa ye. Paske Ancelotti te antrene Vini, fò n pa bliye sa wi. Messi soti yon penalti. Wi, men, men, Messi son bon ti. men an tèm dèksperyans, li choute penalti nan final koup di mond, paske Ancelotti te antrene Vini. Gon seyans tirobi, nou pa, nou sonje bagay sa. Epa li tap choute, epa li tap choute nan demi final fas a Noyè a? Epa Vinicius kap pran penalti demi final lig chanpyon fas a Noyè? Gon seyans tirobi, Vini bezwen choute. Vini, Ancelotti pa bal choute.

Paske yo li k rate penalty a tou. Sil te metel nou tap di Vinicius te dwe pranl men jwè k choutel la metel. Se Bruno dabò. Wè responsablite se chay. Penalty fèt ou dakò al choutel menm lè li te tirè dezinye Bruno Guimaraes te ka kitel bay Vinicius tou. Ou pranl met penalty ou. Paske n vin nan sa tou ou pa met ekip. Dayè m kwè se premye jwè Brezilyen k rate penalty nan koup du mond nan dezyèm faz depi Zico an 86. Bruno Guimaraes li menm tou l gen responsablitel paske se li k choutel. Kounya Nathan wè gon bagay Tirè dezinye oubyen mèt ekip, a yon moman done sa pral vin sou tab la. Ou konn ki lè, paske gen yon bagay ou di pandan narasyon match a. Ou di jwè a pa konn choute l. Men se vre!
Nou wè yon milyon l rate toutan. Tande m, tande m, tande m. Ki milyon? Natan, ban m bo. Oh, devan Atletico nan Lig dè Chanpyon. Natan, tande. Toutan l ap rate yo.
Tout kesyon pa konn choute w ap di sou yon jwè. Kijan pou konn choute, Nal kache.
Se e e choute pou choute l. E nan ka Vinicius la nan selek. Nou tout tap di elik pèdi ekip la.
Pou mwen tap mwen graf fò.
Natan gen 2 bagay ki ret nan tèt mwen mwen menm. Wè dabò, wè lè yon jwè nan kesyon penalty. Al kache. Yon peryòd èske w nan konfyans. Se sa dabò nou ka di. Misye an konfyans. Èske Vinicius nan konfyans nan moman? Repons lan se wi. Dayè, l ap jwe yon trè bèl konpetisyon. Pi bon konpetisyon l nan vi l avèk Brezil.
Talè Nathan, talè!
Fò w tande, fò w tande cheri. Men Nathan konn choute a, epi yon moman done e pa repetisyon pou fè? Wi. Menm nan ka Vinicius la men pi gwo pwoblèm gen a misye, byen avan penal jodi a. Gen 2 dezòd ki fèt nan Brezil nan kesyon penalti. E sa m p ap padone Vinicius li. Wè l poko menm vin nan jodi a non. Gen 2 dezòd ki fèt nan kesyon penalti nan Brezil. Kap 1 Paragwe Kopa Amerika 2024. Vinicius sot nan yon gwo sezon avèk Real Madrid. Dayè lè sezon klèb lan ap fini, m di l la nan mikwo AyiboSport, si sezon kanpe la Vinicius balon dò. Ou al jwe Kopa Amerika an konfyans, fini meyè jwè Lig dè Chanpyon.
Brezil genyen Paragwe 4, 1.

Tout ekip gen lidè, tout ekip gen responsabilite e se sa k fè tou, lè ekip elimine, kout baton an se nan kò Vini l prale. Non, se nan kò antrenè a dabò. Non talè Pepe, non talè, non talè, lè w soti, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe tande, non Pepe, lè w soti, Pepe, lè w soti, silvouplè, silvouplè, lè w soti de antrenè a, tout tout konnen l, menm jan, jodi a la, lè n soti de tout echèk Ajantin yo a trenè, apreswa ou di lidè a, gon lidè jodi a ki an konfyans.